19 la. Jovenel te mare pral prezante nou prensipal pwen kap domine aktyalite a.
An Ayiti, Prezidan Jovenel Moïse kapab respire finalman aprè depite ki an favè administrasyon n nan fin rejte yon demand miz an akizasyon palmantè opozisyon an te soumèt devan biwo chanm bas la pou mande jije l pou koripsyon ak lòt vyolasyon konstitisyon an. Administrasyon Trump la anonse li pral aplike yon nouvo règleman k ap pèmèt li kenbe nan prizon pandan nenpòt ki longè tan l vle fanmi imigran ki travèse fwontyè Etazini ak Meksik la. Epi somè G-7 nan moman lidè 7 peyi k pi rich nan lemond yo ap pare pou yo rankontre an Frans, prezidan ameriken an Donald Trump swete ke Larisi va kapab retounen kòm manm gwoup la. Se pwen sa yo e plis ke sa toujou Jean Robert Philippe pral devlope nan edisyon sa. Rete branche sou Lavwadlamerik.

Yon lòt fwa ankò n ap salye tout moun. Aktyalite ap mennen nou ann Ayiti, kote Chanm Depite ayisyen an vote pou rejte demand an akizasyon yon gwoup depite nan opozisyon an te fè kont Prezidan Jovenel Moise. Sou 62 depite ki te prezan nan sal la nan moman vòt la, ebyen 53 pami yo te vote kont demand opozisyon an. 3 vote an favè l e 5 fè abstansyon. Konstitisyon an mande ke 80 depite, swa de tyè, te dwe vote pou ou kont demand pou mete yon prezidan an akizasyon. Prezidan Chanm Depite a, Gary Bodeau, te nan mikwo avèk devan kamera jounalis yo, pami yo menm Renan Toussaint. Bon mwen menm m pa satisfè paske e pa konsa e pa konsa m te vle deba a dewoule paske gen de agiman mwen li nan ak de miz an akizasyon an men wè petèt te gen de bòn rezon pou yo mete prezidan an. Wa mande lapawòl aprè kòlèg. Mèsi. Donk, mwen menm, mwen, mwen, mwen menm, kòm, kòm prezidan de seyans, m pa t ka antre nan deba a. Donk, men si m te chita nan sal la kòm depite, mwen wè gen, te, te gen de bòn rezon pou te mete prezidan an akizasyon. Donk, malerezman ke, e, kòlèg yo pa t chita pou yo fè deba konfòmeman a la lwa, konfòmeman yon règleman enteryè. Donk, onivo di biwo de la Chanm dè Depite, a louvèti de la seyans, Regleman enteryè a klè atik 156 lan di pou yon depite kite sal la fòk se pou fòk se pou de bòn rezon. Mwen menm kòm kòm yon nèg ki renmen deba kòm depite kap gade m wè plizyè vyolasyon de la konstitisyon m wè te gen de bòn rezon pou mete prezi pou pwononse yon yon de yon ak de mizannakizasyon kont prezidan malerezman ke deba yo depite yo pa rete pou yo fè deba yo donk malerezman se konsa seyans lan fini se trè malere. Petèt ke demen m pral ouvon dyalòg avèk lè depite de lopozisyon pou ke chanm nan kontinye fonksyone, men mwen menm kòm depite k t ap gade, la se abit mwen te ye, m pa t depite, si m te vle patisipe nan deba, m ta pral pran plas nan seyans lan, se ke m pa t ka fè. Donk, m panse ke se la fen de listwa, donk deba fèt. konfòmeman a la lwa, konfòmeman o règleman enteryè, e nou tranche, donk, biwo a tranche, la presse est là, nou fini. Timoun k ap gade nan televizyon ka panse, non, non, ki ka panse ke lè yon òd di jou fin adopte, ou ka vin fè deba avèk lòt pwen, lòt, lòt, lòt, lòt dokiman nan pòch ou, non, lè yon òd di jou fin adopte, Donk fòk li epwize e nou te rive nan pwen 6 lan nou wè ki deba k fèt jiskaske nou rive tranche e nou pa tranche pou kont nou se sou la pwopozisyon de plizyè depite donk konfòmeman o règleman enteryè depi w fin debat sou yon pwopozisyon ou sipoze tranche donk sesi a ete fè e nou wè asanble a tranche lasanble è souverèn Donk biwo a pèmèt ke asanble a tranche. Se byen malere ke depite akizatè yo, yo pa t jwenn 80 depite a, 81 depite a, pou yo mete chèf leta a an akizasyon. Menm si m panse kòm depite, m p ap pale kòm prezidan, fò m pran distans mwen, paske deba a te yon ti jan ap chatouye m, m anvi vin nan deba a, paske m te wè te gen 2 ang kote depite yo te ka atake, bon, yo te prefere fè. Fò n di nou ke depite yo nan opozisyon an te abandone sal la nan moman vòt la, donk yo pa t ka prezan pou yo te omwen bay jounalis yo sa yo te panse de vòt la, men jiska avan ke yo te pase nan vòt, enben yo te abandone sal la. Sepandan, depite ki t ap sipoze pran pouvwa yo menm yo te rete e yo vote e jan n di w la, se konsa ke vòt la li fini. Youn nan depite k ap sipoze pran pouvwa a se Jean Michel Moïse, li menm li te di, li di ke depite nan opozisyon an te byen konnen ke se te yon tantativ yo t ap fè ke yo pa t kapab gen. An tèt sa l te gen pou l di korespondan nou Renan Toussaint. Ou pa ka depite pou jan pat gen serenite nou fè nenpòt 4 jou la nap goumen nap debat ou wè minorite a te kenbe nou an esklavaj m te ka di yo kenbe majorite a Se tankou se majorite ak devni minorite, alafen fòk nou pa t ka kite bagay sa kontinye. Nou oblije fè pwopozisyon a biwo a pou nou te rezoud pwoblèm nan. Se sèl demokrasi pou wè minorite a fè lalwa. Nan tout demokrasi se majorite a k fè lalwa. Ke w dakò ke w pa dakò, deba fèt etsetera, nou ba yo opòtinite, yo fè demand de mezakizasyon. Nou trè respektye a lakonstitisyon e dwa yo kòm depite pou yo egzèse pouvwa ki konfere a yo menm. Ey ou wè yo vini se yo ankò kap obstriye ki pa vle seyans fèt ki bloke tout bagay men a la fen fòk bagay sa te sese nou ba yo tout opòtinite pou yo te pwouve ke prezidan vyole konstitisyon an men yo te toujou konnen a la fen ke prezidan te toujou gon majorite se yon teyat son bagay dilatwa ke yo tap fè e sak fè yo pat vlel avanse a li klè tout tout moun nou tout moun se entèlektyèl nou ye nou konprann bagay la trè rapid. Ke se sa yo tap fè a. Yo te jis bezwen kenbe bagay la jis pou yo ka kenbe l sou sèn, se tankou yon teyat, yon bagay dilatwa, mank de respè pou nou l, pou pèp la dabò, pou konstitisyon an e nou menm lòt depite nan majorite a ki vini, ki respektye a yo menm e a konstitisyon an e pwosedi.
Korespondan nou, Machado Vilmé, te pwomennen mikwo nan lari a tou pou l te konnen opinyon sitwayen yo, kisa yo panse de vòt sa a majorite depite yo fè pou yo rejte demand an akizasyon ke gwoup depite nan opozisyon an te fè a. Ann tande sa yo te gen pou di l. Gen 3 depite ki vote pou mete chèf leta a, Jovenel Moïse an akizasyon sou anviwon 14 depite ki te depoze ak sila a. Yon sitiyasyon ki pa kite san reyaksyon plizyè manm òganizasyon politik ki nan vi nasyonal peyi a. Jodi a kesyon n ap poze tèt nou, n ap mande kote lòt depite yo te ye? M fè 3 jou, 3 jou de 8 è, de 10 è oubyen de 8 è, m vin lakay mwen a 7 è konbyen? Men jodi a fò w ban m eksplikasyon rezon ki fè w pa prezan pandan vòt la pa la. Aprè vòt sa nou kwè ke depite sa yo, yo pa gen plas yo anba a. Malgre n te toujou di l, peyi a pa gen paleman, li pa gen prezidan, li pa gen premye minis, donk s on popilasyon ki, ann di, livre a li menm. Donk, jounen jodi an, se sa k fè nou di, e malgre nou konstate popilasyon ayisyèn nan nan yon pwofon somèy, men jounen jodi a, pa rapò a sitiyasyon sa a, se popilasyon an ki dwe reveye l nan pwofon somèy li ye an, atravè. La mobilisation general donc pou ke nou kraze sistèm sa. Sitwayen sila yo kwè seyans mizannakizasyon sila se te yon demach pou ranfòse kapital ekonomik ansanm depite yo. Nou wè ke se a lenterè chak grenn endividi sa yo jounen jodi an nou wè ke ki rezilta ke li bay jounen jodi an o nivo de seyans pa nan nan paleman. Donk jounen jodi an nou kwè ke. E vòt sa son vòt de machandaj kote ke yo te itilize l kòm yon epe damouklès sou tèt Jovenel Moïse nan optik pou nèg te genyen gwo lajan pou yo te genyen dè asirans ke pou yo jwenn kòb pou y al refè eleksyon pou y al re-eli donk nan komin kote yo soti an. Yon prezidan pap regle anyen.
Ou pat menm bezwen mete lan miz ak lan akizasyon non. Se reyini la tout mete popilasyon paske si vrèman yon chanm ki te serye. Mizè ki ta depase pou yo fèl. Men kòm se yon bann nèg manda yo pral fini ki bezwen misye poul sanble kòb ti rès kòb ki rete a pou yo al avèl. Se yon demagoji e bagay serye non. Sepandan, kèk lòt mande ak pouvwa lejislatif la pou fè yon sèl ak egzekitif la nan enterè nasyon. M panse ke kòm pandan lekòl la pral ouvri la, m panse ke tout lekòl monte, ni depite yo, ni prezidan, ni senatè, se yo k pou chèche yon rezolisyon pou yo panse ansanm avèk pèp la. pou yo panse ansanm avèk pèp la epi pou bagay yo kapab vin genyen yon amilyorasyon. M. Machado Vilme Pòtoprens pou Lavwadlamerik.
Alò apre vòt sa a, gon lòt chapit ki pral louvri, se vòt nominasyon Premye Minis nonmen an, Fritz William Michel ki gen randevou nan Chanm Depite a vandredi 23 out. 2019 la e vòt sa a prezidan chanm depite a Gary Bodeau konfime l malgre genyen yon aksyon an jistis kont premye minis nome a. An nou tande sa depite oubyen prezidan chanm depite a te gen pou l di sou dosye sila a. Onon di prensip de la separasyon dè pouvwa, chanm depite a pa gen anyen pou l wè avèk kou kasasyon, ni kou kasasyon tou ki se pouvwa jidisyè la, l pa gen anyen pou l wè avèk chanm depite a nan desizyon ke l genyen pou l rann. Donk nou menm onivo de la chanm dè depite genyen 3 enstans ki jere chanm lan, dabò y a le biwo, dans un second temps y a la konferans dè prezidan ki è lasanble an minyati.

na pwan poz.
Youn di lòt, febri a kouri pou nouvèl la gaye. Sòti lendi 19 pou rive vandredi 23 out 2019 la, Lavwadlamerik ap prezante yon seri sou grangou nan peyi Dayiti. Repons otorite yo avèk patnè Ayiti yo, temwanyaj kèk moun nan popilasyon afekte a, pozisyon espesyalis, ONG, òganizasyon charite, dyaspora, dirijan ak senp sitwayen. Swiv yon seri sou dosye sa ant lendi 19 ak vandredi 23 out 2019 la sou Lavwadlamerik.
Nan moman Ayiti ap fè fas avèk yon kriz grangou, li bezwen asistans yon seri ong k ap ede moun ki nan bezwen yo. Kòlèg nou, Serge François Michel, pale avèk Daniel Shoemaker, ki se responsab yon ong k ap distribye manje bay moun nan sid peyi Dayiti. Misyon pa mwen, Ministè Sipò k te mete yon inisyativ deyò pou nou te ka ede bay manje sitou nan lekòl. Timoun yo, anpil, pifò timoun vini, prèske yo pa manje anyen le maten avan yo vin nan lekòl. Epi lè yo la yap eseye aprann men lè vant lan grangou li difisil pou tèt la aprann anyen. Vant vid pa aprann. Konsa
ya li difisil pou yo aprann. E nou te nou travay nan preske 50 difant lekòl nan sid Dayiti e nou patnè avèk legliz MBSH yo. nan Sid la. E konsa, nou te gen chans pou nou gen yon patnè isit Ozetazini ki te ede nou jwenn, ki ede nou jwenn kontènè de manje ki prepare spesyalman pou timoun ki mal nouri. e manje sa a gen tout nouriti yo bezwen pou mete yo nan bon sante. Li gen tout vitamin, mineral, li gen fè, li gen pwotayin, tout bagay ladan l, e an menm tan li se yon baz diri, diri a se yon baz nan manje a. Li gen magi ladan l, konsa li gen bon gou. E yo kwit li kouman yo ta kwit yon chodyè diri. E se manje sa a ke nou ede avèk 36 lekòl toupatou nan Sid Dayiti. E sa vle di ke jiska jwen ane skolè a, nou t ap bay 9350 timoun manje. chak jou, e yo t ap manje manje sa a ke nou fèk pale w de li. E m mèt di w, sa te fè yon gran gran diferans nan sante yo. Yo, staff mwen di anviwon 60 pousan plis ke nan timoun yo, sitou nan zòn riral yo. lè yo fin lekòl yo mal nouri, yo pa gen yo pa gen bon manje lakay, anpil fwa manje yo jwenn nan lekòl la se sèl bon repa nan jounen an yo pral jwenn paske lakay la pa gen tèlman gen lòt timoun nan kay la eksetera. ke se trè difisil pou fanmi yo bay yon bon repa manje lakay yo. Konsa, Ministè Sipòt Entènasyonal ap ede avèk sans sa a, paske nou wè bezwen pèp la.

te nan Sena Repiblik la. Yon lwa ki dwe konble vid ki egziste nan enstriman nasyonal avèk entènasyonal yo sou vyolans k ap fèt sou medam yo. Korespondan nou nan Pòtoprens, Florence Lisené, pale avèk responsab yon òganizasyon feminen k ap defann dwa medam yo ke n ap di w lwa sa a li devan Sena a toujou pou diskisyon. Iman nasyonal yo mete aksan plis sou vyolans an jeneral k ap fèt sou tout moun, e Konvansyon Belèm do Para a manke kèk patikilarite, daprè responsab jiridik Mouvman Fanm Ayisyèn pou Edikasyon ak Devlopman an, Dilia Lemaire, ki t ap esplike poukisa yo blije vini Ak yon pwojè lwa sou vyolans sou fanm ak ti fi. Gen de tèks daplikasyon ke nou pa genyen. Gen de definisyon ke nou pa genyen. Pa egzanp, nou pa genyen definisyon sou vyòl. Nou pa genyen definisyon sou vyolans konjigal. Nou pa genyen definisyon sou. vyòl matrimonyal, donk gan seri de zak ki karakteristik de vyolans espesifik ki fèt sou fanm ki pa nan kòd penal la, ki pa nan tèks ke nou genyen ki konbat vyolans an jeneral e ki pa nan definisyon vyolan e konvansyon Belèm-Douvara. Malgre vòt pwopozisyon lwa sa a deja ap fèt nan Sena Repiblik lan, Mèt Lemaire pa fè tèt li ilizyon pou kwè aplikasyon lan pral fèt touswit. Responsab lan vini ak lwa sou patènite-matènite ak filyasyon an pou montre pwoblèm ki genyen nan aplikasyon lwa yo lè yo fin pibliye. Se depi 2014 lwa sou patènite-matènite-filyasyon an vote, men jiskaprezan l poko kab aplike, paske gen anpil moun ki pa konnen l. Toutfwa, aplikasyon an pa rete pi gwo pwoblèm nan, si n ka kwè Dilya Lemè. Pase lè w ap fè demach yo deja, pa egzanp, pou fè medam yo yo menm asepte konprann nesesite pou lwa an. Pwopozisyon lwa sa a ki dwe vin yon lwa kad pou zafè vyolans sou fanm ak tifi gen ladan l 26 atik. Nan pasaj depi 2007, pou kounya li rive depoze nan palman an. Senatè yo k ap diskite sou atik 12 lan kounya a ta dwe voye l bay Chanm Depite a pou seyans vòt pa yo, e si yo rive vote l nan menm tèm ak senatè yo, yo pral voye l bay egzekitif lan pou piblikasyon. Florence Lisne Pòtoprens pou Lavwadlamerik. Ou kapab konnen plis toujou sou vizite sit entènèt nou an voakreol pwen kòm. N ap pran yon poz, lè n tounen nou pral nan paj entènasyonal la.

Plan se pou gwoup 7 la ta reyentegre Larisi nan mitan nan mitan li apre yo te fin mete Moskou deyò an 2014 pou aneksyon inilateral Prèskil Krime a an Ikrèn. Sepandan, okenn nan peyi manm yo poko di, omwens pa an piblik, si wi ou non yo ta pare pou kore rekèt lidè ameriken an fè nan sans sa a. Serge Rodriguez pou plis detay.
Prezidan Etazini an, Donald Trump, fè konnen li ta renmen wè Larisi retounen nan gwoup G-7 la, menm si gouvènman ris la toujou gen kontwòl preskil Krime Ikrèn nan. Yo te mete Larisi deyò an 2014 poutèt li te fè dat piyanp inilateralman sou penensil la, nan moman lidè gwoup 7 la ap pran chemen koloni vakans Biarritz an Frans nan kad rankont anyèl wikenn nan. Mesye Trump presize li t ap fè sans si prezidan ris la, Vladimir Putin, ta fè pati gwoup la ankò. It's a vote of what's now the G7. They were taken out because Putin outsmarted on Crimea, on the Red Line, on other things. Se yon fòt pou sa k reprezante G7 la kounye a. Yo te chache Larisi paske peyi sa te double nou sou liy wouj la nan kesyon Krime a ak lòt dosye ankò. Larisi te pase yon kouch total kapital sou Obama e Obama te fikse pou l mouri, kidonk yo te voye Larisi jete. Mwen panse Larisi ta dwe ladan l paske nou alarechèch lapè dan lemond ak lòt bagay tankou boukantay komèsyal. Epi li t ap pi fasil pou remete Moskou nan gwoup la paske li te toujou ladan l. Lidè Etazini a pa demontre okenn kè sote dèske Larisi konsidere Krime kòm yon pati nan teritwa li. Olye de sa, li lonje dwèt sou ansyen prezidan ameriken Barack Obama Kòm responsab pou zak dap piyanp Moskou fè sou Krime a, gwoup 7 la gen ladan l Kanada, Lafrans, Lalmay, Japon, Itali, Grann Bretay ak Etazini. Jiskaprezan, rès peyi nan gwoup G7. Dè Juan Guaido, donk lidè opozisyon an ki benefisye rekonesans Lèzetazini avèk plizyè dizèn lòt peyi, ebyen li fè konnen otorite k ap travay avèk rejim Nicolas Maduro a ap esye chape poul yo. Lyonel Desmarades pou plis detay. Gracias presidente interino por haber aceptado esta conversación Nan yon entèvyou eksklizif Juan Guaido bay sèvis espanyòl Lavwadlamerik la, li reyaji sou nouvèl ki di kèk pwòch kolaboratè Mesye Maduro ap itilize divès kanal pou yo pran kontak avèk otorite yo Ozetazini.
Juan Guaido deklare, Si gen yon bagay ki klè pou mwen jounen jodi a, Se ke pandan semèn ki pase a, yon bagay ki pa t janm fèt nan ventan, nou konstate yon divizyon nan nivo kominikasyon nan rejim Nicolas Maduro Moro a. Nou wè sa l te di sa gen 2 semèn, se pa sa 4 mesaje rejim nan di. Yo pale 4 langaj diferan. Sa kap pase nan mitan rejim nan, se ke chak moun vle sove tèt li pou kont li, alòs ke nou menm nou vle sove tout pèp Venezuelyen an. Tankou m te di sa nan mwad janvye pase a, nou ofri garanti amnisti pou tout moun. Sa nap chache, se ede tout pèp Venezuelyen an sòti nan sa l ye jounen jodi a, se chanje sitiyasyon an, se tabli yon gouvènman tranzisyon epi òganize eleksyon lib. Juan Guaido di Lavwadlamerik. Li okouran kèk reprezantan rejim Maduro a twouve yo Ozetazini. Jounal Washington Post avèk lòt medya ameriken te rapòte pi bonè nan semèn nan ke delege Maduro yo fè pwopozisyon pou eleksyon prezidansyèl dewoule anvan fen negosyasyon kap fèt ant rejim Karakas la avèk opozisyon an nan peyi La Barbad. Vrèman vre, nan sak sanble avèk yon koensidans ki pa rive souvan, daprè kèk obsèvatè, Prezidan ameriken an Donald Trump avèk prezidan konteste Venezuela a Nicolas Maduro konfime semèn sa a ke 2 gouvènman yo antre an kontak youn avèk lòt. Premye moun ki pale de kesyon an se Mesye Trump pandan dewoulman yon konferans pou laprès nan La Mezon Blanch. Lidè ameriken an di, nap site, Nap pale avèk divès reprezantan venezuelyen. N ap kenbe distans nou, men n ap ede yo jan n kapab. Paske sa k ap pase jounen jodi a nan peyi sidameriken sa a se yon bagay ki vrèman tris. Pi ta nan menm jounen kote Prezidan Trump te fè deklarasyon sa a, Mesye Maduro te konfime nouvèl ki di, n ap site l, Depi plizyè mwa deja, genyen kontak k ap fèt ant fonksyonè wo plase gouvènman Donald Trump la Ozetazini avèk gouvènman bolivaryen Venezuela a ke m ap prezide a. E se avèk otorizasyon pèsonèl mwen kontak sa yo ap fèt, deklarasyon Nicolas Maduro ki ajoute, n ap site ankò, Kontak sa yo ap fèt nan plizyè nivo pou nou chache rezoud konfli sa avèk Etazini. Nou espere Donald Trump va fin pa wè limyè e l va konprann verite a sou Venezuela. Fen sitasyon. Isi Lyonel Desmarattes, Lavwadlamerik, Washington. Lòt pwen k ap domine aktyalite a, administrasyon Trump lan prezante devan Kongrè a yon pwojè lwa k ap pèmèt li kenbe endefiniman fanmi ki janbe fwontyè Etazini pataje avèk Meksik la. Devlopman nouvèl sa a avèk Serge François Michel. Aksyon pou kenbe pi lontan fanmi ki janbe fwontyè sid Etazini an pou antre nan peyi an ale kont yon antant ki te fèt nan tribinal depi plizyè dizèn lane ki limite mezi tan gouvènman federal la gen dwa kenbe timoun anba men li. Anons la ke Sekretè Deta Pwovizwa Sekirite Enteryè Kevin McAleenan te fè, ki konsène fanmi k ap janbe fwontyè sid Etazini an, te jwenn imedyatman ak kondanasyon Demokrat ak moun k ap defann dwa imigran.
Sa ki plis twouble nou nan nouvèl sa a, se ke Menm depatman an e menm enstalasyon ki te pèmèt 6 timoun mouri anba je gadyen yo, se yo menm ankò k ap fè konprann yo ka sipèvize antre yo pwòp enstalasyon pa yo. Sa sèlman se veksan e se vre, se yon veritab mal y ap fè timoun nan peyi nou an, timoun nou gen responsablite pou nou pwoteje e kanpe pou defann yo. Moun ki pran pozisyon liy di sou imigrasyon fè konprann nouvo règleman an pral fè fas kare ak kwayans kòmkwa lè moun mennen timoun Ozetazini se yon paspò pou yo jwenn libète yo apre yo fin pase yon ti bout tan nan prizon. McAleenan fè konnen li pa atann ke fanmi yo rete nan prizon pou twò lontan dapre nouvo règleman an. Nouvo règleman an pral tabli kondisyon estrik nan tout peyi a pou nou pran swen timoun ak fanmi ki anba men nou. Sa ap pèmèt gouvènman an kite fanmi yo rete ansanm pou nou egzaminen dosye yo yon jan onèt e rapid, repare imaj sistèm imigrasyon nou an kòm yon sistèm ki dwat, e elimine ankourajman ki fè moun sèvi ak timoun e eksplwate yo pou yo vini Ozetazini. Pou kounye la, yon afè 475 mil fanmi janbe fwontyè a sou finansman bidjè sa a k ap bout nan mwa k ap vini an, prèske twa fwa dènye rekò nou te gen pou tout yon lane. Serge François Michel, Lavwadlamerik. Premye minis La Grand Bretay la, Boris Johnson, di lidè ewopeyen yo li ta renmen Inyon an aksepte diskite avèk gouvènman li a yon lòt fwa ankò nan kad efò Lond ap fè pou li separe avèk Ewòp la. Sepandan, prezidan fransè a, Emmanuel Macron, ba li avètisman pou di li yon nouvo akò pa kapab baze sou antant britanik yo te deja soumèt devan lidè ewopeyen yo e ke palman britanik lan te rejte. Nan lòt nouvèl, sekretè deta ameriken an, Mike Pompeo, ebyen li eksprime apresyasyon li vizavi Danemark ki se yon alye Etazini apre prezidan Donald Trump fin anile yon vizit deta li ta pral fè nan peyi skandinav la. Depatman Deta Ameriken an di chèf diplomasi ameriken an te pale nan telefòn avèk tokay Danoa li a yè mèkredi a e yo 2 a te diskite yon sou fason pou Washington ranfòse kowoperasyon li avèk Kopenhag e pami yo Groenland nan avèk yon zòn Arktik la nan yon nan yon sitiyasyon kote tansyon ap ogmante avèk Japon anben Kore di Sid deside jodi a pou l anile yon akò ke pou yo te pataje ransèyman militè avèk Tokyo, sa ki ouvè yon nouvo twou vid nan kowoperasyon pou sekirite ant Etazini, Japon avèk Kore di Sid, epi yon pòtpawòl Kore di Nò deklare jodi a tès tès nikleyè ke Etazini sot fè la a, yon misil kwazyè mwayen pòte ansanm avèk plan pou deplwaye djèt konba, enben li eksprime enkyetid pou sa, nou pote yon sipriz pou yo apremidi a.
Marilus Pierre, Donk, nou prezante w sètifika sa a nan non Lavwadlamerik pou kontribisyon ke w bay pou tout efò ke w fè nan sèvis kreyòl, nan pwogram sèvis kreyòl Lavwadlamerik la. Felisitasyon! All right. All right. Robert Philippe, kòm nou konnen, se yon nèg ki vrèman, vrèman travay di. Li pran travay li trè o serye. Sa tout moun wè li. Lionel kòm si son sòlda li prè poul di an avan pa egzanp yon moun pa la ou bezwen yon lòt moun pou ranplase moun sa Lionel ap reponn prezan poul ranplase moun nan.